Bonjou, bonswa, sa va depan de lè w ap gade videyo a. Non pa m se Enrique Dimanche. Jodi a m vin avèk yon nouvo videyo pou nou. Mwen kwè ke videyo sa ap fè nou plezi anpil anpil anpil. M ap remèsye pou nouvo abone ke mwen genyen sou chanèl yo avèk sa ki ansyen yo. Mwen di nou mèsi anpil anpil anpil dèske nou toujou pataje videyo m yo. Jodi a mwen vin avèk yon nouvo video pou nou mwen kwè ke video sa ap fè nou plezi anpil anpil anpil pou zanmim yo pou bon patnèm yo wè nou jodi a mwen pote avèk 2 engredyen sa yo mwen kwè ke depi ou melanje yo bann wap chache a ou paka pa jwenn li paske 2 engredyen sa yo lalwa tout moun konnen lalwa kisa lalwa fè atravè atravè le mond pat kolgat se yon pat Dentifrice nenpòt kote wap jwenn sa. Bueno, ann nou pa pèdi tan, ann al gade kòman ke mwen melanje 2 engredyan sa yo ki pral pèmèt ki pou fè travay wap bezwen an pou l bay peni an fòs, lap ba ou plis bann lè w pral nan relasyon seksyèl, mwen kwè ke video sa lap itil ou anpil anpil. Pran san w rete nan fen video a, ou pap regrèt. Bueno, kisa wap fè, kòman wap prepare li, se yon bagay ki trè senp. Lè lalwa a vini konsa, wap retire pikan an ki bò kote l la pou l pa pike w. Mwen m pap bezwen tout lalwa sa, m ap oblije pou yon bout ladan. Retire pikan an ladan. Wè sa m di w la? Pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la. Si w potko fè sa, ou mèt fè sa jounen jodi an, ou pap pèdi sa. E si ke w fè sa deja, envite yon fanmi w. yon zanmiw abone ansanm avèk chanèl la ke ou pap pèdi sa. La lwa li pèmèt li bay peni, li lache peni an, li lache peni an, li fè peni an pi gwo, li fè peni an pi long. Wè sa m di w lan? Nenpòt kote ou pa ka pa jwenn la lwa. Lè w fin retire bò la lwa, premye bò a ou pa bezwen retire lòt bò a, ou kite l konsa apresa ou pran yon kiyè pou grate li Sa nou bezwen nap retire jel la nou bezwen. Gade se konsa pou retire jel la. Bagay ki trè senp. Paske se jel la ki pral fè travay la. Lalwa a li pèmèt, li lache venn yo, li bay peni a fòs, epi li gwosi peni a. Wè sa m di w la? Ou te mèt fè sa nan yon semèn senpleman, ou pa ka pa jwenn rezilta w ap chache a. L ap ba ou plis bann, epi l fè peni a pi gwo, l fè peni a pi long. Gen anpil anpil anpil bagay nou fè ansanm avèk lalwa, avèk pad Colgate, anpil moun pa konn pa paske teknoloji a avanse anpil, gen anpil moun ki pa konnen sa k ap pase. E sa k fè nou soti nou fè de rechèch, nou pote medikaman sa pou wè jan jèl la vini, wè li. Ki sa w ap fè? W ap melanje avèk pat lan, w ap pran anpil. Pran yon premye. Pran yon dezyèm. Avèk pat blan. Pa bliye. Pa melanje al, pa melanje l avèk pat koulè. Pat blan an pi efikas pase lòt pat la yon ti jan pi pike. Sa pi efikas. Apre sa ou bat li. Ou melanje l, ou byen bat li. E ou pap regrèt abòne ansanm avèk chanèl la. Si ke ou fè sa deja envite yon fanmi ou, yon zanmi ou abòne ansanm avèk chanèl la. Paske se chak jou nou mete yon nouvo videyo la kap fè ou plezi. Ready? Lè w fin fè bon krèm sa pou penyen w, si ke w pa itilize tout, ou ka pran rès yo mete li nan yon bokal. Chak maten, ou bay bèt la yon masay. Chak lè w pral dòmi, ou bat li. Lè w fin benyen, ou pou ba li yon masay. Pa bliye lè w fin mete pat la. Nan lalwa, nan jèl lalwa, fò w byen bat li. Wè jan m ap bat li? Toutotan w wè l ap, w ap bat li, li poko ka ba ou kim nan, konnen ke pat la poko melanje ansanm avèk lalwa. Nenpòt kote yo pa ka va jwenn lalwa. Paske lalwa li pèmèt, li bay, li fè peni an gwosi, epi l bay peni an fòs. Paske gen de nèg, lè yo ansanm avèk fi an, lè yo kouche sou kabann epi fi an moute sou yo, epi Peni yo ploye, sa vle di peni a pa gen jèvrin, li pa gen fòs. Lalwa pèmèt pou bay peni a fòs, epi l fè peni a long, epi l fè peni a gwo. Ou wè sa m di la? Epi lè w melanje l ansanm avèk pat la, pat la, li pèmèt li ouvri po yo pou l fè travay li nan, pou l fè travay li la nan po a. Wè li? Men kòman l vin soti. Wè li? Konsa. Lè fin byen bat li konsa. Sa se baton Moïse ou, wè li? Mwen koman li. Mwen mgo baton Moïse konsa. E pa jole. Ou fin ba li konsa ou so pran gel lan. E pou wap pase sou li. Wap pase sou li. Wap pase sou li.

Avan wal travay, ou re bay to a yon masay ankò. Mèt fè sa pandan yon semèn, ou pap regrèt. Lè w fin fè sa pandan yon semèn, fè w retounen anba videyo sa pou ba li like, pou ba li kite mesaj pou mwen. E ou pap pèdi sa. Ou mèt al fè sa, ou pa ka pa jwenn rezilta ke wap chache a. Pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la, si w fè sa de, si w fè sa deja, envite yon fanmi w, yon zanmi w, pataje videyo a. Mèsi anpil. Na wè ankò pou yon lòt videyo. Tchaw tchaw.